Bonjour ou bonswa madam e mesye jodia se yon plezi pou nou antre lakay ou ansanm avèk video sa e nan video sa ou pral aprann anpil anpil bagay kòm ou gentan wè tit video an san nou pa pèdi tan nou pral baw yon kantite eksplikasyon konsènan sa ki gen rapò ansanm avèk yon moun ki gen difikilte pou ansent. So avan nou demare avèk video a nap mande w pran yon ti tan jis abone avèk chanèl lan si w potko fè sa e sesi fè nou kado yon grenn like pou ankouraje travay kap fèt la paske travay lan li enpòtan san pèd de tan e nou pral antre nan manman koze an nou pral ba w tout sa ki ka pèmèt ou ansent pi rapid e kèk bagay tou ki ka ba w difikilte ki ka rann ke ou pa ka ansent. M espere ke ou pran tout tan w ou tande epi pou ou menm tou ou kapab fè analiz. Premye pwen nou gen pou nou debat nan sijè sa a se konsènan mesye yo. Anpil lè fwa ou konn ap viv ansanm avèk yon nèg epi nèg lan li menm, Li konn gen difikilte pal ki konn rann li pa ka fè timoun. So nou pral egzekite kèk pwen ki vrèman enpòtan si w gen yon moun souvan fwa ou konn al lopital e lè w ale lopital doktè di w ke Nou youn nou pa gen difikilte so tou de moun yo yo k gen posibilite pou nou menm nou peple sepandan ou konn ap viv a moun nan pandan 1 an 2 zan 3 zan 4 an 5 an so souvan fwa ou pa ka aah janm ka fè timoun pandan ke ou ta renmen gen yon timoun premye pwen nou ta vle pale ansanm avèk ou se konsènan konpòtman mesye an An souvan fwa ou konn gen Yon moun nan menw ou pa konn mòd de vi pèsonèl li se sak fè li enpòtan si tout fwa wap viv ansanm avèk yon gason nan kay li enpòtan dèfwa pou ta konnen kòmanl fonksyone paske mwen se yon gason e kap bann enfòmasyon sa so se bagay mwen konstate anpil anpil kote gen gason gen bagay yo fè Pandan ke yo menm yo gen dwa gen madan marye yo nan kay, yo gen dwa viv nan kay ansanm avèk yon fi, sepandan yo gen vi pèsonèl yo. Yo gen vi pèsonèl yo sensèman ki konn rann ke dèfwa ou konn ta renmen jwi yon bagay ka gason ou pa ka jwenn li. Kisa l konn ye souvan fwa? Gen gason ki konn fè sa ki rele Dieu seul me voit. Anpil moun konn kisa ki Dieu seul me voit e sesi pou ale pi lwen gen gason ki konn fèl pandan 4 fwa pa jou. Menm si moun nan gen madanm li nan kay men sa pa konn enpeche li menm li toujou pratike seyans sa. So sa se yon seyans dè fwa ki konn rann ke Ou menm madanm nan ou gen difikilte pou w ta rive ansent pa rapò ansanm avèk gason sa. Ki rezon ki konn rann sa? Ok, an n pale byen, si pa egzanp ou gen yon gason ki petèt nan vi prive l k ap ejakile 3, 4 fwa pa jou, sa konn rann ke espèm gason an konn rive fèb. Gen de karakteristik pou n mete an evidans. So, premye karakteristik lan, se spèm nan ki konn rive fèb. Dezyèm karakteristik lan, sorry, dezyèm karakteristik lan, espèm sa tou, li konn rive twò vye. Nou pral esplike kòman l ka twò fèb, kòman l ka twò vye. Ok, nou prale pou twò fèb la. Si ou gen yon moun, moun nan pa byen manje. Ou gen yon gason nan menw, gason an pa byen nouri. Si pa egzanp, ou gen gason e se sèlman grenn diri lap manje dèfwa, souvan fwa a se sa, so li pa li pa vrèman li pa ap vrèman nouri, epi pou jèn gason sa tou li ap plede ale nan relasyon seksyèl, sa konn fè ke espèm gason an li two fèb, li pa ka ajiste. Li pa ka ajiste, li pa bay ase e posibilite l ta dwe bay lan on fason pou fegondasyon an li menm li ta kapab rife fèt. E ki sa on moun ka fè si on moun ta nan on sitiyasyon konsa? So li enpòtan pou gen an yon yon konvèsasyon ansanm avèk patnè w lan pou konnen èske apre w li pa gen on lòt moun li konn al nan relasyon, èske ap apre w li pa fè disèlmevwa, E esil tout fwa l ta fèl konbyen fwa l fèl pa jou konbyen fwa l fèl pa jou but m konnen sa son bagay kap vale tèren anpil nan nou konn sa map di an son bagay ki klè e e kòman sa fèt esi tout fwa l ta di w li pa konn fè bagay sa yo e ou ta jwenn ke spèm moun sa toujou parèt fèb nou pral baw tip de manje ou ka bay moun sa manje, nan moman ou konnen ou gen ou pral nan relasyon ansanm avè l, men tip de manje nou pwopoze ou ka ba li manje. Ou ka ba l leti, ou ka fè ji kawòt pou li, ou ka ba l manyòk, manyòk dous, fè ji manyòk pou li, gen lòt gen lòt pwoteyin ankò ou ka ba l, tomat, Ou ka bal papay tou li pa yon pwoblèm epi tout moun konnen grenadya a tou li ede anpil e se sir gen lòt gen yon kantite de fui natirèl ki ap bon pou gason an yon kantite de fui natirèl kap ede gason an pou gason an kapab remonte l kounye a la èske Si gason an fè rela fè fè sèks an kantite de fwa eske sa pa ka rann on pwoblèm wi si gason an e fè sèks detanzantan detanzantan dezanzantan espèm nan ap toujou parèt fèb lap toujou parèt fèb lap toujou on pwoblèm pou nou ki ta bezwen gen yon timoun. So, sa. Sa ki enpòtan nou ka fè, se konnen kòman pou n jere relasyon seksyèl nou yo. Si pa egzanp, nou konnen nou ka al nan relasyon seksyèl pandan 2 fwa pa semèn, pandan 3 fwa pa semèn, nou jere l. E tip de manje w ap bay gason an manje etanke fi, ou dwe jere manje l yo. Pa ba l manje plis bagay ki gen rapò ansanm avèk E manje ki pa ki ka ki pa pote okenn okenn fui. Men tyeke manje e ki ka ede gason an nan kò fizik li. Paske kò fizik lan li vrèman enpòtan. E dèfwa spèm nan li konn parèt two lou. Si pa egzanp ou ka ou te ka di ke euh ok mwen vle. kite mari m fè on mwa, de mwa san m pa al nan relasyon ansanm avè l jis pou lè m ale pou tout bagay ka pase byen. Non, souvan fwa li pa bon konsa, selon syantifik yo, yo rekòmande si tout fwa moun nan fè yon kantite de tan, yon dal tan li pa al nan relasyon, spèm sa konn rive twò lou. E lè spèm nan twò lou, l ap toujou gen difikilte pou ke li ta rive ansent moun nan. So sa se Sa se yon dezyèm difikilte ki konn rive moun nan lè ke moun nan li ta bezwen ansent fi an li pa ka ansent li. So tout sa yo se sa ki gen rapò ansanm avèk pati gason an dèfwa gason an konn gen difikilte sa yo. E dèfwa tou konn gen kèk ti maladi e ki konn rive petèt bò kote gason an e sa konn rann ke gason an li menm li gen difikilte pou spèm ni ta ansent fi an e sesi e lè wal kay doktè m panse doktè li menm lap diw egzakteman ok men kisa ki rann misye paka ansent ou men kisa ki rann men anpil de fwa anpil moun konn ap di se dyab se bagay dyab se dyab sesi se dyab sela non souvan fwa Premye pwen nou debat lan se kòman pouw jere mariw nan kesyon nourriture e sesi pale a mariw e pouw konnen egzakteman eske mari sa li pa nan sa ki rele e Dieu seul me voit pandan 4 fwa par jou si li nan bagay sa yo pandan 4 fwa par jou sa ka toujou rann spèm ni toujou fèb e pou ke li ta rive antre nan sa ki rele relasyon seksyèl e pou li ta ka rive ansent madanm li. So, m panse e pwen sa yo, yo vrèman enpòtan e m pa vle fè videyo a twò long men m espere ke e pwen sa li nou kòmanse jere l nan videyo nimewo 2 an, m pral esplike nou Kisa k ka rive fi an, kisa k ka bay fi an pwoblèm ki ka rann fi an li menm li gendwa pa ka fè timoun. So, m espere w te enjoy videyo a e sesi fè m santi ke videyo a li pote vi pou ou menm. Si tout fwa ou santi travay la li enpòtan, Abone avèk chanèl lan pou pa rate anyen paske nou pap pran tan poun djòb dezyèm video a yon fason ou menm pou ka konnen kibò pwoblèm nan gen dwa ye si tout fwa ou ta renmen fè yon timoun pa bliye bay video a yon like pa bliye ou te sou chanèl Top Zako e yon pwochèn fwa nan yon lòt video.